Bonjou bonswa kouman nou ye brèf jodia nou pa vrèman pote yon video ki long pou mwen men nou pote yon video avèk anpil detay pou mwen yon fason pou nou kab ankouraje politisyen nou yo pou yo kapab gen yon peyi ki pwòp e klin alò nou pral pale jodia de resiklaj resiklaj Se yon konpayi anpil moun dèfwa yo mete yon mete sou pye yon fason pou yo kapab sèvi avèk yon seri de pwodui ki te itilize deja pou yo reyitilize yo yon fason pou nou kapab pou peyi a kapab pwòp. Lè w gade nan lari a pou wè w ap wè lari a plen fatra, plen pousyè, e plen yon seri de vye moso plastik eksetera. Nan tout peyi etranje, tout peyi k ap byen fonksyone yo, peyi ki pwòp yo, yo genyen konpayi ki la pou resikle. E w ap wè anpil kote nan peyi sa yo, gen moun k ap ranmase vye boutèy atè, gen moun k ap ranmase po, gen moun k ap ranmase tout yon seri de vye plastik yon fason pou yo mete lakay yo, pou yo sanble, pou yo kapab vann. Alò, nou menm jodi a nou pral pale w de resiklaj sa. Resiklaj la li menm ki jan li va fèt? Avan yè m ap gade pou m wè, pandan m nan lari, epi mwen pran sant yon kafe, epi mwen di konsa, Ban mwen achte yon ti kafe pou jan kafe a santi bon nan nen m. Epi yo sèvi m kafe a nan yon gode plastik. Gode plastik sa yo, se gode yo ki fèt, ki byen fèt, ki byen kòrèk, konprann, epi yo ban m yon chalimo plastik, konprann, pou m kapab rale kafe a nòmalteman. Sa, li kaptire atansyon m yon fason pou m ka pote videyo sa pou ou. Yes! Kisa nou bezwen fè? Nou bezwen genyen yon endistri ki la pou resikle. Tankou pou pran dechè yo, pou transfòme yo, pou fè yo vin an dechè reyèl. Pa egzanp, lè w pran katon yo, bwat katon yo, genyen konpayi ki la ki pou resikle bwat katon sa yo, refè yo, epi mete yo nan nòmal deman apre sa yo gen dwa reitilize yo epi revann yo. Imajine w! Lè wal yon festen yo ba ou yon yo ba ou yon ti yo ba ou yon manje pa egzanp wal nan yon maryaj yo ba ou manje nan yon asyèt yo rele asyèt sa an ayiti asyèt katon oubyen asyèt plastik ok oubyen yo ba ou yon kep yon kep sa kep sa fèt an plastik èske nou konprann sam di w la èske nou wè tout enpòtans ki genyen nan resiklaj la resiklaj la li genyen tou sou kesyon de boutèy yo boutèy ki fèt boutèy yo, boutèy sa yo menm yo kapab itilize tou pou reyitilize. Èske nou konprann? Yo kapab refè boutèy sa yo, konsa yo kapab reranje yo yon fason pou kapab sèvi. Resiklaj la se tout enpòtans sa l genyen. Yo kapab fè kivèt avèk sa yo rele plastik la yo, yo kapab fè bokit, yo kapab fè tout yon seri de resipyan ke w ap bezwen. Si w ap gade byen pou w wè, genyen chato do yo. Chato do yo pa fèt lòt jan, yo pa fèt an fè, yo fèt avèk menm matyè sa ki se plastik la. Se tout enpòtans sa ki genyen lè nou deside fè sa yo rele resiklaj la. Pap gen twòp fatra nan lari ankò. Sa ki pou ale, pa egzanp, nan resiklaj la, genyen an Ayiti m sonje gen yon epòk, Genyen yon lekòl ki tap montre yon seri de timoun kòman pou yo kapab itilize fatra yo pou fè fatra yo vin devni pou fè pou fè fatra yo vin devni sa yo rele chabon. Gen moun ki fè fa ki fè ki pran dechè plastik sa yo tou yo fè l fè gaz. Gon pakèt lòt bagay ankò ke nou kapab fè avèk dechè sa yo. Men se lè nou deside itilize sèvo nou, itilize may nou yon fason pou n fè bagay yo fonksyone an byen. Èske nou konprann? Anpil fwa, lè machin fatra yo pran fatra yo Pòtoprens, nan kapital la, yo pran yo y al lage yo Titanyen. Yo nèk pran fatra yo al lage yo ditan yon tou, epi lè gon inondasyon, lè gen dlo ki monte, wap wè menm fatra sa yo ap tounen menm kote ya. Se pa posib. Se pa nòmal. Hein? Se pa nòmal. Menm fatra sa yo pral tounen menm kote ya toujou, yo pral kreye sa yo rele inondasyon, yo pral fè tout yon seri de bagay. E fa, e nan anndan bagay sa yo, li kapab sere dlo, lè dlo a vin konsève ladan, dlo sa pral vin rete la, li pral. Fè tout kalite bèt. So, nou menm, gen yon jan pou nou jere peyi e n ap jere peyi. Gen yon jan pou nou jere peyi pou n ap jere peyi. So, anpil lòt bagay ankò. Ou konprann? Anpil lòt bagay ankò. So, tout yon seri bagay, ou konprann, ke ou kapab fè avèk dechè plastik yo, tout kòman ou kapab itilize yo yon fason pou kapab rann tout bagay kòrèk. So, alò, jodi a m te di nou m pa prete anpil, e se te Angel Jeudi m te konte avèk nou pa bliye sipòte chanèl la abòne e like videyo a pataje videyo yo yon fason pou yo kapab rive pi lwen yon fason pou dirijan nou kapab tande vwa nou so se te toujou mwen menm e m te konte avèk nou m swete riwè nou ankò e nan yon pwochen emisyon e m ap di nou tchaw tchaw a la pwochèn mèsi.